Bonjou, bonswa sa pral depann de lè wap gade video sa, mwen swete ou anfòm avèk Jezi e mwen salye ou nan non Jezi. Donk jodi a m pote yon ti video manje pou nou guys m swete nou renmen l, si nou ta bezwen m pote plis video manje pou nou nenpòt manje nou mande m map pote pou nou guys. Ok mes amours humm video jodi a nou deja santi koki m pral fè avèk nou, vin wè si m konn fè manje, vin wè, vin wè, vin wè, vin wè. Hihihi ok guys la map ranje recho a ti boul nou wè yo si yo pa byen ranje lap lap sote sou nou donk m swete moun ki ap gade video sa tou pran yon leson si nou pat konn ranje ti boul sa yo avan nou sanble dife a ok la mwen mete yon ti di sèl guys mete yon ti sèl linda hihihi apresa guys mwen mete yon ti tèt piman ladann boup. Ok mes amour m swete nou pataje pataje pataje guys paske nou konnen se pou nou map travay di ok ahh yes guys yes yes konya m pral limen ti dife a nou wè tout sa m fè mwen moutre nou ki vle di pa gen deba sou sa se bagay dirèk kem Fè Nan jeu la guys m gen pou m fè yon ti live sou tiktok epi m pral moutre nou video tiktok mwen yo si nou enterese na va gade ok guys mwen renmen nou anpil anpil anpil kontinye gade guys. Mwen mete ze a nan chodye a mwen lavel kòrèkteman paske nou konnen ke al bouyon lòt difè ankò se pa fasil guys ok. Map pote plis ti video pou nou. Video map pote pou nou ankò video m gen ide pote pou nou. M gen ide pote video pandan m pral lekòl, tout sa m fè nan lekòl la. M panse pwofesè ap ban m aksè pou m fè video sa yo. Donk si nou enterese na di m. Guys m genlè m vide twòp kokenn. Ooh guys. Timoun Map pote plis video pou nou. Nou konnen fè video pa fasil. Depi ou santi ou pa disponib ou paka fè video. Fò nou disponib, fò nou onèt ak pwòp tèt nou paske lè wap fè video, video, fè video pa fasil, travay video pa fasil guys. Donk m panse si yon moun ou pa renmen youtube. Bon ou pap ka travay video. Donk mwen m jis renmen sa. Ok map prezante nou ti piman dous ti zonyon salami moru. Sa se mori a guys. Ya. Se janm sot di nou an guys. Si nou pa disponib pou pwop tet pa nou. Nou pap ka fe video. Nou pap ka travay video. Travay video pa fasil. Li difisil anpil. Men m konnen si w renmen youtube si w renmen sa w ap fè a ou renmen pibliye donk w ap renmen w ap renmen w ap renmen travay video w ap renmen youtube donk guys pa bliye jan m sot di nou an kòmante di kisa m pat dwe fè di sa m te dwe fè Di sil bon sil pa bon epi like video a patajel epi yon moun ki santil pa santil te ka fè manje jodia epi pandanl wè sa epi li tou anvi manje saw tande a Raïs li tou pran chodyè li li limen difel li tou fon ti koki pi dou pase sam fè a hihi pi dou pase sam fè a guys m pansel pa fasil ok pi gou pase sam fè a pa fasil ditou. Oohh ok guys m swete nou fyè de tèt an nou menm jan avèm donk la guys video pa long m gentan sanble dife m mete lwil m mete yon ti lwil oohh oohh oohh. Apre sa guys mwen moutre nou kantite cookie map fè a mwen mete salami an fri guys m pral map travay yon video konnya mwen gon lot vwa ki anba video a menm lèm chèche vwa sa poum efasel m pa janm jwenn li donk si nou tande yon vwa anba video a yon lot vwa eskizem epi epa fòt mwen donk map fri ti salami m guys nou konnen anpil nan nou Nou konnen depi nou pral fè yon ti espageti oubyen yon ti koki makawoni, sa nou pral fè a, se fri salami nou avan rice. Fri salami nou byen sèk, byen dou, epi pandan y fin fri ou menm wap rale kiyè w, rale louchò w, mete 3 plat, 3, 3 ti moso salami nan ti veso pou wap manje. Yah guys Se konsa Mwen se konsa m fè manje de Si map fri yon pra la guys Map rale de ti pra M mete nan yon veso m manje Ki vle di defo ayiti a pap janm soti nan nou Menm ni defo ayisyen Se nou menm ayisyen ki gen defo sa Yes guys Mwen kòmanse Map kite l byen fri M montre nou epis m pral mete Trepis mwen byen bèl humm vokal mwen byen bèl byen lave yes kounya map kite salami m fri guys m pap fasil mete son anba video m yo pou tèt ke youtube kenpòt ti son m mete guys se yon pwoblèm pou mesye sa donk m pa anvi mesye sa mete dwa dotè anba video m yo m prefere pale jiskaske bouch m fèm mal la nou gentan wè ti salami ap pran koulè. La couleur de sa hihihi Amanda Florence aww m renmen nou anpil guys Amanda Florence ki di le couleur de sa yon bagay konsa li di hihi yes mes amours M sonje gon video m te fè anpil moun te di konsa ke lè map fè video yo pa manyen bagay yo prefere m mete ak kiyè ok depi nou pale map tande sa se Moria guys Kounya mwen salami m gentan byen fri mwen vide morir le mori de sa oubyen la mo le ou la mori de sa hihihi yas guys gen pil m pile ti mori an m telman fen m renmen morir gen pil moun ki di konsa mori se moun paske yo pa janm wè tèt mori genlè mwen menm m resi manje moun. M resi manje moun. Yes mes amours jan nou wèm kitel la map kitel fri map kitel fri mwen pran ti epis mwen mwen mete nou konnen salami an te anpil epa tout kap fin byen byen fri menm pap ka ret tann salami an oh mezanmi sak fri yo fri sak pa fri yo pa fri sa pa mele mwen mwen manje anpil guys. De tan zan tan map manje ki ve di m manje anpil. Pat tomat sa rele koman menm linda. Mwen sa ak linda m sevi net guys. Sel linda pat tomat linda. San linda m sèvi guys. M pral fè video pou nou kote m pral lekòl, video vlog, vin aprann fè zong avèm. Guys poko bon non. Tomat mwen byen fri, byen byen byen fri, fri, fri. Yes pou moun ki pa renmen kite pat tomat yo byen fri nou pap janm ka pran bon gou sòs nou, nou pap janm ka pran yon bon gou nan sòs. Yon bon gou nan espageti, lè pat tomat la pa kwit nan espageti a li ba yon vye gou. M poko fè sa non. Tankou poum ki poum ap fon sòs pou pat tomat m pa byen fri. Donk m goute y nan lòt kote deja m wèl pa gou. Gou gou gou gou gou. M vide ti dlo rice pou pat tomat la ka delache. Pou venn pat tomat la ka delache. Timoun abòne abòne nap jwenn plis bagay. La ti pat tanm atanm map byen fri m te bal yon ti zoom guys.

Map montre nou la la vri la vri la vri vri vri Mom prop wi timoun pou nou pa di mom pa prop dayè se nan kosina m ye mom ap toujou prop.
Timoun m anvi fon jounen nan lavi m avèk nou men piga m fè travay piga tankou m ap deja fè travay m avan m fè videyo a m ap deja fè tout afè m epi epi m ap fè yon jounen nan lavi m kote m ap enjoy avèk nou n ap manje n ap bwè n ap bay règ blag ansanm m ap rakonte nou tout ti vi prive mwen. Ti baldam nan nou wèm sot mete ladann nan guys I gen anpil epis ladann donk m jis mete I ladann I gen zonyon gen poud zonyon gen yon pakèt lòt bagay ladann. Ya la m toujou stil kite pat tomato m fri paske guys si wap fè yon manje pat tomato pa fri konnen w pa konn fè manje. La m kontinye kite patnè maten m fri. Patnè maten m ap fri. Vin achte koki. Patnè maten m ap byen fri. M renmen fè manje avèk kiyè bra timoun. Petèt ke lè w fè ti manje w avèk kiyè bra, ou pa, kòman dirèj guys? M santi m pi alèz. M santi m pi alèz pou m ap fè manje avèk kiyè bwa. Men m separe avèk kiyè. Men yon ti piman wi guys. Yon ti piman m pral mete. Yon ti nik. Paske e sèl mwen k manje piman. Lòt moun yo pa manje piman. Men m mete yon ti gout dlo. Dlo a poko fò se talè a m te fè ti piman an. Mwen m toujou gen stil ti granmoun ayiti wi guys. M pa konn pou nou.

Ooh manman ti sòs la byen bagay m te ka tou lage spageti a ladann la ooh e sa map di mwen m te ka tou lage ti koki a ladann chak pwèt m wa di santi diri blan. Ooh gad jan y bèl ale wè y san mennaj hihihi yes guys nap brase nap brase nou soti nan vil nouyòk nap brase nou antre nan vil sendomeng nap brase nou ap antre nan vil okap pou nèy bwase gayy se pou nou brase brase brase brase brase depi se pa diri bwase Mwen menm se nan lè sa yo mwen mete bagay yo m pa konn pou nou guys mwen menm se nan lè sa depi m pran m mete atè m tou mete komè m yo kounya mwen santi bon mezanmi gwo vwazin ki di m mezanmi pitit sa fè w gen yon santi bon konsa m di humm bezwen w bezwen la li di m anmweyy guys an nou brase brase. Rezilta branse a hein Koman nou fè mezanmi men rezilta branse a men rezilta branse a men rezilta branse a guys ok la map pale m pral ban nou tande jan map pale donk mentenan m pral montre nou koman manje a te fini guys se te yon ti manje mwen tap fè pou nou. Sa fè lontan kem pa fè manje sou you tube la ok ok guys m pral montre nou koman pou fè gen manje ki pa bezwen sos tomat ak mayonez ok guys.

Pou mwen menm guys E pa pou mwen menm non M poko janm Depi map manje Ni lakay Lot moun Ni lakay mwen guys M poko janm manje yon kokikit dou konsa

Gade guys li gon ti gou salami yon ti gou mori gade wap pran ti farin mori a ladann lèm di nou ti farin mori tankou tèlman fa mori a fen epi wap jwenn ti mori ladann trè trè trè trè bon guys trè trè trè bon oh my god sam gen m timid konsa m pa konprann jan kamera a pranm nan non guys si nou wè anba zye m nwa se kamera nan pran koulè kanape a se yon koulè gri Epi ou wè wè wè u bay couleur sa. Dan guy se couleur camera ki konsa. Yo oh m pa renmen ze non guy m santi m pat pou manje ze a paske jan bagay sa gou la m pat vle retire gou a nan bouch an pou mwen nan met ze nan bouch an guy. Esak fè yo di moun pa manje rès a moun wi timoun. Ok guys talè m ta pral moutre nou yon ti ju nan manda mesye a yon ti ju bètrav ak lèt trè trè gou donk se ju sa mwen pran guys se pa paske se li kal ak spageti a ok m pa konnen ki ju kal ak spageti ok ok Vizajan m bèl ray san tach. Si nou te renmen ti manje a avèk mwen guys m swete nou abòne like epi pataje video a sa fè lontan m pa lage video pou nou donk m te di nou sa nan mwa janvye a m ap lage video pou nou lit lit menm lè l pap fasil guys paske nou konnen nou gen anpil bagay n ap regle. Nou gen yon paket bagay nap regle guys sa fè nou pap ka lage video anpil ok pandan map lage video a map lage la tanperati è tro elve ok ti moun yo dim ee video a m bay liminizite a trop volume ok ti moun pral fin manje epi M pral travay video a pou nou hihihihi m swete nou enjoy guys m renmen nou anpil humm gad on vizaj kamera san filtè bèl vizaj san tach e pur hahahaha trop djòlè.